Nou te gen, nan weekend nan la, nou te fè kèk meeting ansanm avèk kèk moun. Nou gen kèk film maker ki kòmanse ap travay ansanm avèk kèk jazz, kèk pèsonal atis tou. So, nou gen pou nou fè yon stream sou kreye content pou de seri de mizisyen. and then gen de nèg tou ki nan sektè vizyèl la tou men nèg yo bezwen like pale tou de kòman kominote pa yo a ye a paske fò pa bliye son chèn li ye right so gen nèg k ap fè mizik la gen enjenyè a k ap anrejistre nan stidyo a gen atis la ok gen nèg k ap fè videyografi yo Ou konprann? So basically like son chèn li ye sa fè yo rele l endistri. So basically like nap gen yon pati nan nèg sa yo ki fon ki son mayon nan chèn nan ki se nèg videograf yo. Nou gen pou n fon stream ansanm avè yo. And then apre sa ki sa k te gen ankò nan weekend nan nou wè se Obenson ki tap fè aktyalite ansanm avèk Sajès. Bon Sajès swadizan yo ka di platfòm li an son platfòm rap kreyòl e Obenson pase de prezantasyon deja nan biznis lan depi ou di yo Benson ou di yo Benson rapwoche ou di yo Benson hip hop street ou konprann so so basically like um, nap gen nap gen yo Benson avè nou aswè a oh by the way yo Benson fèk ateri Boston la tou men so misye misye ap pon ti bref li la apre sa pou n jere and then Nou pral fon pale de ide misye te bezwen pase a, paske m te wè misye te nan Urbanz sou TikTok la. Nan e paske misye misye gen pwent vil lan vi pase nan ki sans. Sou de seri de bay ki pale la anpil moun ki te konn ap di sitou nan rap kreyòl animatè mil goud bay sa yo. And then, n ap fè yon ti pase sou sa. Paske m ta di Obenn Soud se yon OG li ye nan kominote hip hop la menn. So, si yon nèg m di w apre Doc G, Papi Mawozo, Ronito nan Rapwoche ki te konn vin fè Rapwoche, apre sa k al fè pwòp emisyon pa l sou Sky ki rele Hip Hop Street. So, misye se yon OG. Ou konprann? Robinson. Ah, ok, de, de pou monte, men mwen pou monte la. Right. So, basically like, yeah, Robinson ki sote le ma. So, um, by the way, men, bon big up, anvan monte nan, nan, nan emisyon Red Red la, so, bon, Banm big up, banm big up kèk nèg la man. So, uh, banm big up kèk nèg ki sipòte nou anpil. E banm big up JSL distribisyon. An sa e pou nèg kap dedwane ba an Haiti yo man. So, depi ou gen container bay sa yo. So, Se JSL distribisyon li ye. E man bigòp vive lo super mache ki delma 67 nimewo 8. Ou konprann? Ahh. Banm bigòp ahh vive lo 5. Banm bigòp vive lo super mache. Ahh nan bigòp makèt lakay. Banm bigòp nou sosyal. Yes m ap big up la a tout moun yo la a. E banm big up kèk lòt moun la ki sipòte nou. Oh, gade m ap fè rè nan sponsor yo Jezi. Leo bèl multiservice nan Leogane. Yeah. Yeah, so Humm Kounye an epi nou fin wè m wè humm epi Obenson te pase nan Benz epi li tap fon ti pale nan avèk Benz tou epi kounye an m di you know what men banm fon banm fon stream ansanm avèk Obenson pou m di Obenson konsa kijan l wè sante hip hop kreyòl la nan moman sa men nan 2025 men paske Kijan li wè epi nap tou pale de kontrovèsi ki gen nan misye a la nan moman la epi nap tou fon pale men so apre sa other than that men we good men apre sa men nou la nou kòmanse e Obenson gentan la tou so misye te Miami la misye te gen kèk aktivite li te vin regle so apre sa misye remonte Boston ka di Obenson se nèg Boston li ye. And then nou pral fon pale de kominote hip hop la, nou pral fon pale de biznis mizik la an jeneral tou e nou pral fon pale de pwomosyon pwomosyon nèg yo pa itilize, jèn atis yo pa itilize metòd radyo ankò pou fè pwomosyon men kounya tout bagay yo se rezo sosyo l ye. Yo. Nou sosyal. Nou an lè e la nou sosyal. Gado, gado sponsor, sponsor a live wi. Sponsor a live sou. Yo, ou gen mi konan bouchou la e papa. Atonsyon kont, di kont ki so ap di papa. Bon live la. Men jere nou nou sosyal. Ay. So. Um. Yeah, nou pral pale, men Maro Benson, nou pral pale de seri de aktivite la, nou pral pale de seri anpil bagay la, nou gen 3 pwen nap pale men, nou pral pale o nivo de pwomotè ki nan biznis mizik nou an, epi sitou ki nan kominote hip hop la bò isit la, and then nou pral pale de ti kontwovèsi, nap fè yon pase de kontwovèsi misye a, and then twazyèmman men nou pral wè ki sante hip hop la genyen nan semèn sa yo la a. Bon pou 2025 lan, Konprann epi nan big up Amede ki se webmaster Vivelo Media nan big up Carlin ki se grafis Vivelo Media nan big up Mackendy ki se direktè enfòmasyon Vivelo Media so nan big up tout moun e tout moun ki branche sou Facebook yo nan big up tout moun ki branche sou Twitch yo tout moun ki branche sou TikTok yo and then nan big up tout moun ki branche sou X yo man yo Amede ay gra sa tout moun ki bezwen fè web sit web biznis ou ki bezwen fè tout bagay when it's come to webmaster Bagay sa yo li pa lòt ke moun se Amedee. Amedee branche la. Chak jou map big up Amedee nan stream yo. Mwen pa janm konnen men. Amedee fòw moute pi souvan men pou vann biznis lan men. Banm pran Obenson non. Obenson branche la wi. Obenson sa k gen la ou anlè wi.
Ba nou tande m byen? Ou wap byen pase la baz. M byen tande w la. Ok. Nap salye tout moun ki branche la. Nou konn sa l ye deja. Depi m la pè a pa manje balèn non men.
Sa e slogan kap bay problem nan moman la. E wapa, sa kap fèt.
Nou pa ka plenyen non, pè a toujou pa manje balèn nan e menn. Ou fèk desann avyon la wapa, e pou fèk moute, e pou tou moute. Koman vwayaj la te ye la? Ou konnen menn, ou konnen avyon menn, m pa renmen avyon non wapa. Depi m nan avyon m dòmi. Ewe. Wi, depi m nan avyon m dòmi. Men ou konnen menm e nan avyon m travay tou. Depi m nan avyon m dòmi. Paske mwen menm m gon lòt eksperyans avèk avyon men. Ou konnen akoz m travay nan èpòt, m wè kijan bagay sa sansib. M just konprann avyon men son kokenn chenn bagay li ye pou e lè l ateri ou santi w alèz wi. Eh, Mwen men lè la va ate, lè la va ate, mwen men lè la dekole men. Move sansasyon mwen men. Mm. Ou konprann men. Apre sa menn, jodi a la menn, nou pral fè yon bon ti pale menn. Kòman, kòman Miami an te ye bò kote w menn? Ou konnen, n ap fè afè pa nou menn. Ma, de mal Miami toujou gen chalè.
Mon chè, eh, anvan nou antre nan tout bagay yo menn, jodi a nou pral pale de 3 pwen menn. Premye pwen an menn, Ok, ki jan w wè ok. biznis hip hop kreyòl la k genyen ye nan moman la an 2025. 2, nou pral pale de Koman fè pwomotè pa janm vle menn bon m pa pral di ki a kisak fè pwomotè pa janm ka fè de seri de bèl event hip hop nan dyaspora sa fè 2 epi twazyèm bagay la nou pral pale a menn ti kontwovèsi ti bat bouch ki genyen menn an tou menm ki fèt pase la menn ki pran rezo sosyo a ki pran tiktok la ou konprann kisa map di w la ki pran twitè a ou konprann M pa sou Twitter, sa nèg yo di sou Twitter konsa? M pa sou Twitter, sa nèg yo di sou Twitter konsa la? Mwen mouche, mwen mwen te pi souvan sou Twitter a, mwen pa avè. Yeah. Um, nan mwen pa di tout, like, mwen panse gen pil moun ki pa komprenn, ki pa komprenn um, refleksyon l fè a, lò te nan giwewe a, yo pran l mal. Ok. So basically, like, gen de fwa men, mwen komprenn jan w pale a, Wè men gen defwa men fò desann ni atè a pou dese ede moun men. Paske m tap tande, m tap gade yon apen sou viti men, malgre ou esplike moun yo men de jan ou pou ta esplike la, moun yo stil pa konprann men. Ou la sa wap di w la? M pap kapab non, moun yo e sanble yo fè. Paske, paske gen de, mwen menm m konprann bagay la diferan M pa konn si se laj. Bon map salye tout moun yo, map salye map salye oditwa la menn. Tout moun ki branche Facebook ou di twitch, sou X, tout moun ki branche menn. TikTok, nou tout kote nèt la menn. Tout platfòm yo nèt. TikTok, X, twitch, YouTube. Mwen menm, m pa konn si e pa e akoz de eksperyans ou byen ki fèm konprann bagay la diferan. Lè map di yon bagay m just dil m fini. Paske moun kap gade nou yo pa egare. Yo just gen de bagay yo konprann. Men yon konnen, e pa tout moun kap konprann li menm jan m konprann li an menn. Gen moun lè w di l, li di kèk fwa misye ta di l konsa, lè w di fwa misye ka di l dis, fwa misye ka di l dat. Men m pa wè sa k fè tout zen sa. Bon which is it's ok, bagay la fèt. M ap jwenn pwomosyon gratis sa. Yo pa t poste m, y ap poste m kounya. Kite l mache.
Ou nan tout kèd yo la nèt ou ava se wikèn ki sot pa wikèn nan la avè l. Ou tout kote nèt wi menn. Kite l mache. Papsut ap tounen nèg yo ap fè pou nèg yo ap fè pwomosyon pou li. Pase papsut la pral tounen nèg yo ap fè pwomosyon menn. Ann tou kòmanse l la menn. Kòman pou sa poz la epi kòman welcome back e papsut ap ye la.
An nou di, e pa, poz la son poz volontè menn. Paske, mwen m toujou panse fòm chache kòb avan m fè tout bagay. Wap byen pale la.
Paske, nou gen responsabilite, nou gen fanmi, e nou gen yon jan nou bezwen kanpe tou, si nou pa gen kòb e labouri pou chak nap fè. Paske pou wèm pale jan map pale a fòm gen kòb lan menm. Paske nan nivo m ye e pa konsa non. Nèg yo ta te ka gen gen screenshot ki deyò deja. Nèg yo te ka dim o misye te konn mandem sesi pou li pa ka peye bill li, sesi sela selòt. Bon mwen oblije chache kòb anvan. Dezyèmman tou, mwen oblije ap gade pou m wè kòman bagay la m ka pot inovasyon pa m ladan. Paske poko gen nèg ki fè anyen la. Just nèg yo gen paj yo poste yo di se dat men gen poko bagay, poko janm gen anyen konkrè k fèt bò isi a depi lè m la a.
Monchè m te gen, nou gen, nou pral. M ap gade si n ka fè lòt estrateji. wi pase mwen gen lòt strateji nou gen lòt bagay nap kreye tou menn e nou vle tou menn pandan se tan nap envesti nan rèv nou men fò nou gon lòt kote kote kòb la ap sòti jiskase rèv nou pote kòb nou bezwen an menn.
Nòmal. Nòmal. Nòmal. But men, kilè wap ret, mwa sa wap tounen ou byen, wap wap tounen a cho a ou byen tankou an septanm ou byen an oktòb?
Oh, nan fen mwa, nan fen mwa e flyer a map tann avèk m gon yon lòt mixer m'achte pou n fè bagay yo bèl menn paske e gèl li ye wi menn. Chak kilè, chak kilè wap fè la, chak jou ou byen chak 2 jou? Bon, Non, tout non, moun se non, mega yo. li pa, li pa chak jou. Tande, m gen, m gen 2 pwojè kap vin nan. M gen podcast Epap Sweet la ki prèske fini, m kòmanse choute, paske se nan se, semèn sa yo gèl li. Ap gen gè an imaj, gè, paske nou vle pa, fè bagay la swa tou menm. Nou pa Yeah. vle pou ap pede pale epi pou pa gen bagay ki fèt tou. Ou konprann sa m vle di w la? Paske hip hop street la li menm l ap la pou m just fè show hip hop, fè moun yo renmen mizik. Men podcast la, se yon podcast, n ap gen plis nèg hip hop k ap pase men nenpòt nèg ka pase sou plato sa. Ok, non, ou vire bagay yo la. Paske l ap prèske menm jan, èske ou wè, èske ou wè plato nèg yo fèk fè kounye a la avèk, an n di, pla, plato Fat Joe avèk Jadakiss fè kounye a la? N ap fè se yon bagay konsa n ap fè. Joe, yeah, yeah, yeah. Jada and Joe, yeah. Nap frape men la se swag yo la knowledge la la epi fò nèg yo wè bagay yo men. Bon wi.
Non, sa son lòt bagay li. But men kilè kilè podcast la premye premye show podcast la ap lanse. Ou pa ou konnen. Non, podcast la m gentan gen, m gentan kòmanse choute deja. Pase m bezwen gen, m bezwen gen omwen 8 show ki la. Pase podcast la chak weekend map lage l. Pase m gentan, m gentan choute a King Street, m gentan choute a Blazy, m gentan choute avèk e yon patnè k rele Belle Flago. M gen show la pare deja. M vle, m vle lè m premye sezon m lage a pou tout show m yo gentan prè. Belle Flago a fè pa m wi.
Oh ekip mwen, Piti ekip mwen. Ekip mwen, ekip mwen depi Ayiti, oui, papa, depi Lèlbèn, oui, papa. La li. Mwen oui.
disip mwen tout sa, oui, men. Yo, Sa vle di gran pil ba gran pil ba ki la nap travay men, nap suiv bagay yo men, nap fè nap fè sa n gen pou n fè. E men mwen konnen men, depi m vle on map on, m konn sa pou m di. Nan alèz.
Sa e pati podcast la se e e pati mizik audio a kounya la cho a mizik la kilè wap fèl mwen kilè wap kòmanse Non e pap si ta e menm nan la e pap si ta e nan mòl la e pap si ta e nan mòl la e nan mòl e nan mòl la lap fèt menm bagay la menn.
Bay moun yo jou yo. Pase gen moun ki pa konprann background mwen an ou konnen. Non, m panse m ka fè l mèkredi jedi. A ki lè? Mèkredi jedi, an n di 8 è dizè, e lè sa k pi bon lè. Sa e lè epap la, 8 è dizè. Yeah, yeah, e lè sa, e lè a sa e. 8 è dizè, sa se lè epap la e. Yeah.
Si w, si w nan rap lontan, w pa menm jan a nèg ki gen telefòn yo.
Ap bay fwa pou sa la wè. Yo bloge a pou bloge a wè se klik men non wè. Nou wè se vos non wè. On kout men ap pote nan communauté. Ap mwen bay yo men.
Uh, okay. Mercredi, jeudi pour hip hop street version audio, alright.
Yeah yeah. Non mwen se pase semèn sa yo m gen 2 semèn vakans. Pase m bezwen pase men sa m vle moun yo konprann. Mhm. M vle moun yo konprann depi on nèg ap woule mizik rap, nenpòt moun ap branche pase nou renmen mizik. Pa gen kote pou moun tande mizik rap vre. Apa de radyo nou nèg yo genyen an ki se epap kreyòl san pran souf. Men depi on nèg ap tande mizik rap lap pale nenpòt sa oh. Talè fò m di misye m live wi.
Jere. Men pa dwa pale a la tou, on moun bit si men nou ka... Ou ba gen viz, nou ba gen imaj yon wap. Kounya ki janm ka di yon moun branche, ki janm ka voye link la ba yon moun men. Share link la m devoye pou ou sou WhatsApp la.
Oh ok bon mal fel kounye la. Ou konprann?
So nan big up tout 200 moun ki sou ki branche sou YouTube yo la ki monte sou YouTube yo. Nan big up tout moun kap comment sou Facebook yo. Um, tout moun ki branche sou TikTok yo. All my people on Twitch man, what's good? Let me see. Um, we got 55 people on Twitch. That's good. Um, moun ki branche sou IG yo tou man. Ok, m la, m la, I'm sorry, m la, m la, m la, nou retounen la nan la. Yeah. Non, ou tap pale de audio, version audio Son ap podcast. gen- euh, son- podcast. Ok, versyon audio pap se toujou menm ba la men. Nap just vini la pou nou fè moun an renmen mizik. Nap toujou ba interview tou. Nap fè ba la pi laj men. Paske gran pil, nou bezwen plis moun nan bagay sa a, e nou bezwen plis moun ki komprenn li tou.
Yeah. E sa fèm pale a nèg yo, m di nèg yo, nou pa ka rete ap gade bagay la ap fèt konsa. Pase, e pa nan goumen m ye non menn. Se tankou la, se yon pakèt bagay nou bezwen, pase gen nèg ki ka eksplike story bagay la. Nou bezwen tout moun, nou pa pral, pase nou pa pral nan just exit ankenn moun. Nou just bezwen chak moun nan plas yo. Right man in the right place. E sa nou bezwen menn. Nan, definitivman. Pandan w pale radyo hip hop San Francisco la, nan big up FNN ak veteran yo tou. And then pou nèg ki tizè rap kreyòl yo, ou ka moute sou app Vive Lo Media a menn. Ou ka al branche, nou gon radyo rap kreyòl sou app la tou, sou app la tou menn. Nap big up Webmaster nou ki live la nan chat la la a menn.